e mèsi pou prezans nou nan kad konferans de près Super Copa Mani k ap gen pou òganize soti 6 mas pou rive 24 avril avèk vrèman komite sa ke nou pral genyen pou n fè konesans ansanm avè l. Alò, tou dabò, avan ke nou antre nan vif sijè a, pèmèt mwen pou m prezante nou, bon m kòmanse lòt bò an, Onorable Senatè Youri Latortue ki ansanm avèk nou. Bò kote li, se Mesye Xavier Isnard ki se Prezidan ekip Asosyasyon Spòtiv Kapwaz lan. Aprè sa, se Léonard Tout-Puissant, anpil moun konnen sou non Izolan, se Prezidan ekip Arcahaie Football Club lan. Evno Destin ki se moun Senmak, pitit Senmak, se prezidan ekip Kosmopolit lan epitou Richard Adrien li menm se ansyen Team Manager de seleksyon nasyonal ki sanse la. Talè n pral gen pou n bay tach chak moun pou tounwa an. Alò men jis avan banm mwen menm ki nan mikwo an mwen se Wiljoud Louis Mwen se responsab kominikasyon pou tounwa a, mwen akonpanye de Odson Jules ki fè pati selil kominikasyon an, avan nou kontinye plis banm pèmèt Odson li menm li ba nou kòman sa ap ye.
Bonswa tout moun, mwen salye tout konfrè laprès ki pe prezans yo la jodi a. Donk san pli tade nap di jodi a nap gen nan meni a, donk jan ou wè frè nou Wiljoth te kòmanse an pwopo de byenvni an se mesye ki tap gen pou fèl. Premyè entèvansyon pral fèt pa mesye Evno Destin mesye ki se prezidan Cosmopolite li menm li pral gen poul pale de an long e an laj de chanpyona a ki pral genyen pou regwoupe 10 ekip de premyè divizyon donk tout jounalis yo deja konn ki se ekip sa yo. E de fèt, prezidan Léonard Tout-Puissant pral gen pou l fè lepwen sou konpetisyon an. Answit, n ap genyen Youri Latortue k ap plase mo pa l kòm yon senatè de Latibonit. Pou m pa di nou tout la nou konn kiyès Youri Latortue ye, nou pa ka gen gran zala nou pa pran de mo nan men l. N ap genyen tou non de twa mo Xavier Husner, paske se prezidan ASC, li genyen tou dè choz pou l di kanmenm, swa a laprès ou dimwens konsènan Konpetisyon an, an brèf, se sa n ap genyen nan meni an pou jodi a nan konferans de près an. Alò, mèsi Hudson. Jan Hudson t sot di an, Super Koupa Mani se pral nan premyè edisyon li. Se yon tounwa ke komite an chwazi lanse pa rapò nou konnen sa gen anviwon 7 a 8 mwa depi ke foutbòl nan li inaktiv, pa gen aktivite foutbòl e pa rapò avèk pwoblèm ekonomik yo, Sa pèmèt ke dirijan klèb yo pa ka reponn avèk sa n te ka rele kontra oubyen nesesite ke yo te gen anvè jwè foutbòl yo. Tout bagay te sanse kaduk. Men nan sans sa a, gwoup sa a te reflechi pou l wè kòman yo kapab pèmèt boul lan rewoule e pèmèt fanatik yo ki yon ti jan elwanye yo de ekip yo pandan peryòd sa a pou yo ta rekonekte ansanm avèk ekip yo. Deja nou di tout moun byenvini. Mèsi. Nou lakay nou. Dayè mwen menm mwen se konfrè, m se yon jounalis menm jan ansanm avèk nou tout. E tout mesye ki sou tab yo pral genyen vrèman pou n pale. Men pou n kòmanse, mwen pral pase lapawòl avèk Evno Destin ki se kowòdonatè adjwen konpetisyon an, li menm li pral genyen pou l pale an lon e an laj de konpetisyon an ki se Superco a Manille.
Mèsi Wiljoud. Bonswa tout jounalis ki prezan nan sal la jodi a. Son plezi e yon onè pou mwen pou m devan nou jodi a la fas a sitiyasyon Nou ka di ke foutbòl la ap viv la. Mwen menm avèk prezidan Akayè a ki se Izolan, nou mete tèt nou ansanm an diyo pou nou pèmèt ke foutbòl la ka reviv sitou nan vil Senmak. Nou konnen se yon vil ki, si n ap fè istwa li nan foutbòl, ki chaje tit, plis de 10 tit pase ant Baltimò avèk, 10 tit ant Baltimò avèk Tanpèt. Nou panse ke dabò refleksyon li te vini apati de. Fèt Sen Mak la ki tap apwoche e nou konnen ke an prelid de fèt Sen Mak la toujou gen dè aktivite ki prevwa pou òganize, dè aktivite kiltirèl. Pandan te gen tan mò sa nan foutbòl la, plis de 7 mwa, nou te reflechi aske nou te di tèt nou poukwa pa nou pa òganize yon konpetisyon e foutbòl kap adisyone avèk tout aktivite kiltirèl ke nou konnen ki pral mennen avèk vil Sen Mak la. Etandone ke. Pou n antre nan non chanpyona a, Super Koup Amanyi an, etan done ke nou konnen Sen Mak dantan li te gen kòm non Amanyi, e jiska prezan gen de moniman Sen Mak ki rete avèk non sa a, nou gen yon bèl plaj ki se Amanyi plaj. Mwen menm mwen te kòmanse reflechi sou sa, e lè m te pataje sa avèk Izolan ki te rejwenn mwen paske l te gen menm pwojè avè m pou l te òganize yon tounwa tou, nou di bon, antanke 2 prezidan klèb ki pratikman. Si n pran delimitasyon jewografik yo, n ka di non, men nou prèske pataje menm depatman, pratiman Senmak avèk Akayè, menm si yo met Akayè nan lwès. Nou di annou met tèt nou ansanm pou nou òganize yon konpetisyon, piske Senmak se yon vil foutbòl, se yon vil boul. Rapid vit nou te kontakte de moun, gen de moun ki te vini, mwen fò m salye dabò dinamism yon nèg tankou Izolan, paske mwen m te gen pwojè a sou papye, men avèk dinamism misye epi Richard Adrien ki bò kote m lan la, ki gen anpil eksperyans. nan zafè maneje ekip foutbòl. Nou 3 nou te met tèt nou ansanm pou nou akouche sa nou akouche la jodi a ki se Super Koupa Manini ki reyini nou tout jounalis ki la. Fò n di nou ke nou gen pratikman 1 mwa edmi de foutbòl ke nou pral jwe la, nap kòmanse le 6 mars avèk yon gwo afich duèl ble e blan yo, Tanpèt avèk Vyolèt, nou konn kisa duèl sa reprezante pou nou nan Senmak. E m ta renmen di tou. Gen anpil enkyetid pa rapò avèk asosye nou yo toujou ap mande èske chanpyona ap reponn a sa nou espere yo. M panse ke moun Senmak atravè tounwa sa pral ba yon repons, yon repons pwopòsyonèl pou nou montre ke foutbòl la lakay nou, nou renmen l, nou patisipe ladan l. E sesi tou m panse ke se yon tounwa k ap dewoule nan tout kalm paske m panse ke gen anpil moun nou envite nan Latibonit la pa egzanp tout ekip Latibonit yo fè pati de tounwa sa. Nou vle pale de resil dè Gonayiv e nou vle pale de tanpèt Baltimò ki deja nan vil Senmak la, USR, Triyonf, tout moun sa. Sa vle di ke fèt Senmak la, jodi a la Senmak nou wè vin gon popilasyon ki pi dans. Se yon vil ki okipe pa moun Gonayiv, moun, pa gen, pa gen, vrèman pa, se yon divèsite, m ta ka di, an tèm de rejyon, se yon divèsite. Gen anpil moun Gonayiv la, gen anpil moun Lyankou la, gen anpil moun Ti Rivyè la. Nou te di, an nou fè yon bèl fèt nan okazyon fèt Sen Mak la pou n envite tout ekip sa yo vin ansanm. E se poutèt sa tou nou rele l Sipè Koupa Mani paske lè w gade ansanp de ekip nou reyini la yo, nou totalize plis de plis de 20 tit. Lè n pran ASC, nou pran Vyolèt, nou pran Akayè ki se yon jèn klèb la, nou pran Tanpèt, nou pran Baltimò, se se plis de 20 tit. Donk non an m panse li reponn avèk egzijans klèb yo. Super koup a Miami, se yon super koup, se 2 gran, 2 gran ekip ki pral diskite pou yon koup. Mentenan, m panse ke li te enpòtan tou pou n te envite 2 ekip tankou Violèt ki pral nan Concacaf parapò avèk jan nou konnen peyi a ye la, pa gen chanpyona k ap jwe. fòk yo te jwenn konpetisyon, nou te envite yo nan kad sa. Mirbalè tou ki pa twò lwen nou. Epi ASC m ta di, bon m pa, se pa yon bagay m pral di pou pyès moun, Xavier se pratikman mwatye moun Senmak, mwatye moun Okap. Sa vle di ke se Senmak ki reprezante. Mwen panse ke tout moun ki sou panèl la la gen anpil bagay pou yo di konsènan tounwa a. Mwen menm. M ta vle pase lapawòl avèk kowòdonatè prensipal la ki se Izolan, m ta ka di se youn nan moun k ap kolabore avè m pou nou fè tounwa sa. Avèk nou prezidan Izolan, Léonard Tout Puissant, anpil moun konnen sou non Izolan, ki pral plase mo pa li konsènan Super Groupe Amani.
Bon, m ap salye tout moun ki la epi m ap salye tout moun ki sou tab la ansanm avè nou. E jodi a se yon fyète pou mwen kote n vin òganize yon chanpyona, yon tounwa nan Sen Mak. E m te gen ide a vre. Anpil moun t ap mande poukisa m pa t fè tounwa sa a Akayè. Men jan m te reponn lan, se se pa tounwa pa yon bagay kominal vre. Pou mwen menm, se yon bagay nasyonal n ap fè a. Men nou vin fè l nan vil Sen Mak paske nou rekonèt ke Sen Mak se vil foutbòl. E si nou fè l nan Sen Mak tou, li ka gen anplè n ap chache a, se la n ap jwenn li. E pa bliye nou menm Akayè nou se yon jèn ekip k ap vini e nou poko vrèman gen teren pou n ta fè kalite tounwa sa a nou pral fè la. E jodi a m panse tout près la ki la, sèl sa n ap mande se sipòte tounwa sa a, vann ni nan radyo, pouse l tout kote paske jan prezidan Kosmopolit lan te di an, gen anpil moun k ap mande e kalite tounwa nou pral fè la èske l ap reyisi a 50 pousan nan Senmak. Paske jan peyi an ye a, ki jan sa pral mache. Men nou ret kwè, nou menm nou mete tèt nou ansanm nan komite a pou nou fè bagay yo ale bèl. E jodi an ankò nou gen sipò senatè Youri Latòti ansanm avè nou ki bay yon bon sponsò nan chanpyona a pou nou avanse. E nou gen Oselil ki ba nou yon bon sponsò tou pou nou avanse. E. M panse manman sponsor a ki dèyè do nou an ki se pa Yash pam ki ap kouvri anpil bagay nan chanpyona a pou nou avanse. Nou vle fè yon bèl tounwa e nou vle tounwa sa pou l kenbe. Nou gen dwa pa fè l nan vil Senmak ankò lòt ane, nou gen dwa deplase l nan yon lòt kote ansanm avè l men tounwa sa li dwe rete tounwa peyi a. Menm jan lòt kote yo konn fè lòt tounwa ak kijan yo fè Toyota, koup Toyota, koup nou panse yon bagay konsa. Anvan tounwa a men kisa m te gen nan tèt mwen. Nou wè difikilte ekip foutbòl genyen e m te di n t ap fè tounwa sa a pou nou te jwenn yon bis pou nou fè yon ekip fout, ekip ki chanpyon pou nou fè l kado yon bis. E men nou konnen kondisyon peyi a, ensekirite, ou pa ka jwenn sponsò ki reponn a sa, nou vin chanje l, nou di ok n ap bay ekip ki chanpyon yon milyon goud e ki ekip ki dezyèm nan n ap ba l 500 mil goud e nan baryè a n ap separe pousantaj yo ansanm avèk ekip yo. Pase. Sa a nou pral pale l talè. Wi, nou pral pale sa a talè. Men, se yon tounwa nou òganize. Se pa nou menm komite a, nou pa òganize tounwa a pou nou fè kòb. Nou plis fè tounwa a pou ekip foutbòl yo ki gen yon bann tan kanpe e pou yo gen yon bagay y ap fè. Sitou jwè foutbòl k ap plenyen foutbòl pa jwe. Y ap, ou konnen, nou konn pwoblèm nan, nou konn difikilte jwè foutbòl. Se pou sa nou fè tounwa a e m panse. Tou avèk moun senmak tounwa sa yap ede nou reyisi menm lè Emno e prezidan tanpèt la se moun senmak mwen menm mwen sòti akayè mwen vini la nou vin fon tounwa e m ta renmen tout moun senmak kanpe ansanm avè nou pou tounwa byen òganize laprès ki la li gen mo pal poul fè nan tounwa epi an jeneral nou gen prezidan asc e mwatye moun senmak e mwatye moun okap ki ansanm avèm. e ki toujou tou yo sot fè tounwa pa yo nan Okap ki sot byen pase, m panse li la ansanm avè nou pou l kolabore pou l fè tounwa sa a pi byen pase ke jan nou ta swete. Mèsi anpil. Onorab Senatè Latòti, se li menm mentnan ki pral genyen mikwo an pou l plase mo pa li an atandan nou pral rive sou lòt manb ki sou tab la. Senatè Youri.
Mèsi e map salye tout zanmi laprès yo e map kòmanse pa di jisteman bravo a Izo e Evno, Chachou e lòt mesye ki te gen lide sa a paske mwen menm se pa mwen ki te gen lide a m senpleman vini an apui. E m di bravo ankò paske nou chwazi Senmak. M panse kon le vèy ou non Senmak se yonn nan vil ki pi apwopriye pou de depite tou nwa. Li dan le gran nò men l pa lwen Pòtoprens, l pa lwen Akayè. E nou konnen malerezman yon pati nan peyi a k bloke. Donk nou oblije ap panse a tout klèb ki nan sid yo. Men li difisil pou yo vini. Donk lòt klèb yo ki la m espere. Tounwa sa ki konsakre Super Koupa Bani lè lap fèt ankò tout lòt yo a ladann paske son bèl inisyativ donk on gwo bravo pou nou mesye piske lide pou nou mete on aktivite sosyal konsa nan peyi li li gen plizyè aspè e spòtif la dabò men li gen aspè sosyal la sikolojik moun yo moun yo ap rekreye yo paske chak jou ou leve nan peyi a son move nouvèl wap tande. La nou konnen le 6 mars a fèt sen mak ebyen gon kote ke nou ka nou ka nou ka nou ka gade bon foutbòl e an menm tan klèb yo tou nou ka mete vi nan yo donk mwen salye prezidan ayisyen an m sonje nou gen plizyè istwa ansanm e son nèg latibonit e e okap e nou nou travay anpil lè lè ayisyen ap jwe avèk gonayiv bon m pa konn kote pou n ye lè yap jwe a sen mak konprann nou oblije ap gade bon foutbòl. men tout ekip ki la a mwen sa m renmen avè yo se de jèn gason ki te vle pou aktivite ki fèt nou vin an sipò n ap ret an sipò n ap mande tout lòt enstitisyon lapolis moun nan vil la ebyen an nou òganize bèl fèt foutbòl sa a malgre nou konnen peyi a ekstrèmman difisil an nou akonpanye yo nan nan lòd pou nou fè nan disiplin pou tout bagay pase byen pou ke nou arive e jisteman genyen yon chanpyon ap toujou gen yonn e pou yo ka jwenn prim yo pou yo konnen ke sa tounen yon enstitisyon ki e tout moun ap raple yo ke sa te kòmanse Senba donk bwavo se sa m tap di m ap akonpanye m ap nan depi premye match la m vle m ap aka nan tout men m ap nan premye a omwen nan dènye a ke la meyè ekip gaye se sa l ye se fair play ke kèlkeswa kote ekip la soti. Nou konnen Atibonit gen 11 twofe, Nò gen 11, donk sa pa pral depataje non mèzanmi, sa pa nasyonal. Sa yon koup spesyal, sak prann li prann. Men malgre wè nou la mezanmi gen ti rivalite men sa pa pral pi lwen paske nou konnen spò a se fèple e mesye mèsi dèske nou vini an gran nonm, mèsi dèske nap pèmèt ke vil la okouran e nan premye match la nap tann tout moun, tout moun nèt paske nap montre. Ayiti gen lòt aspè tou kote tout moun ka reyini, nou nan foutbòl, nou gen yon lòt fason pou yo wè peyi a, se pa senpleman ensekirite y ap pale, gen yon lòt fason n ka reyini. Donk mèsi anpil e bravo a komite a. Mèsi.
Wala, mèsi a senatè Youri Latortue. Alò, an palan de Super Copa Mani, ban m rapidman fè yon ti rapèl de 10 ekip ki ap patisipe nan tounwa a e kòman gwoup yo repati. Toudabò, nan gwoup A genyen Tanpèt.

E violette tanpèt nan se anpil bon sak pase la e telman ye violette anpil mal nan kosmowoli alò e se violette tanpèt m panse violette tanpèt se yon match ki pase de prezantasyon nan nivo foutbòl nasyonal la se yon klasik nan foutbòl nasyonal lan violette kap prepare CFU championship lan kap gen pou fèt nan mwad me a du kote de repiblik dominikèn e tanpèt li menm kap lakay li devan piblik li nou konnen lè w di tanpèt e nan vil senmak sa sa vle di menm jan lè w pale de baltimore Alò Machan Jouvèl Jwenn t ap di an, se Tanpèt an fas Vyolèt, dimanch, apati de 5 è. Ap genyen tou pati kiltirèl lan, puiske ap gen animasyon kiltirèl lan ladan l, ap gen defile. Vrèman, se pral yon bèl fèt e sitou ap genyen prezans DJ nimewo 1 peyi an. N ap pale de Tony Mix pou tout bèl fèt sa a, sanzoubliye Menm lè li la a kòm prezidan, men nou tout konnen n se sipèsta nimewo 1 nan rap kreyòl la, n ap pale de Izolan k ap prezan la a, m panse bèl fèt sa a, hors de foutbòl la, men ap genyen tou pati kiltirèl lan pou sèlman 250 goud, se prèske gratui, nan sans sa a nou envite tout piblik lan vrèman pou byen bonè yo retire kat yo pou yo vin patisipe nan bèl fèt la. E pou kounye an pou n kontinye, nou pral pase mikwo an bay. Jan misye sot di l lan la, yon pitit Senmak, 50 pousan Senmak, 50 pousan Okap, Isner, Isnar Xavier, se prezidan ekip Arsenal. Se Wisner Xavier. Wi, se prezidan ekip Asosyasyon Spòtiv Kapwaz lan, li menm k ap nan tounwa a. Bon, se youn nan ekip ki pase de prezantasyon kòm toujou nan chanpyona nasyonal la, malgre se pa li ki pi titre, se lòt ekip ènmi an. Malerezman, ekip pa li menm poko reprann teren, ki pat ka patisipe nan tounwa a. Ebyen nan sans sa, ann al tande prezidan Wisner li menm ki pral genyen pou l plase mo pa li konsènan Super koup a Manille.
Mèsi Wiljob. E kite m salye tout konfrè laprès ki fè deplasman apremidi an. E m ap salye tout kòlèg ki bò tab la ansanm avèk nou lan. E dabò kite mwen. felisite inisyativ pwezidan Jean Leonard Tout Pwisan di Izolan avèk pwezidan Evno Destin pwan pou te òganize tounwa sa e m panse se pa san rezon yo chwazi Sen Mak kòm yon zòn estratejik pou jwe tounwa la m panse Sen Mak se yon vil ki pi kalm e. Jan prezidan an sot di la an, se vre Akayè twouve li sou jiridiksyon Lwès, men sa pa anpeche ke li fè mach aryè pou l ta òganize tounwa Senmak. E jan ke m sot di l la an, Senmak se yon vil ki gen repitasyon meyè piblik nan chanpyona nasyonal la. E lè w konsidere bèl kolòn. egalman Baltimore, de gwo ekip ki trè titre, e sitou moun Sen Mak renmen foutbòl, donk se pa san rezon yo chwazi Sen Mak. Men gen yon fè sayan ki atire atansyon m sou tounwa sa la. Nan mwa desanm lan te gen kèk moun Okap ki te pran inisyativ pou te fè yon tounwa ki te rele US Millenium, E a mon avi tonal sa pat reyisi. E echèk tounwa a li te vini avèk òganizatè yo. Yo pat mete an evidans laprès ebyen tounwa a bòykote nan men yo. Donk mesye kite m tou atire atansyon nou mesye dam san nou menm tounwa a pap yon reyisit. San nou pa delivre machandiz lan Tounwa a pap yon reyisit. Se pa san rezon tou, òganizatè yo pran le swen pou envite tout zanmi laprès yo pou vin bal pwojè an e an menm tan tou pou mande sipò nou o retou. Se a di m ban nou garanti, san patisipasyon nou menm, tounwa a pap yon reyisit. E pou fèt patwonal vil la, m panse moun Sen Mak al nan match, gen anpil envite k ap nan vil la. Donk nou menm bò kote a se son plezi pou nou pou nou vin patisipe nan aktivite sa Sen Mak pou nou vin jwe Sen Mak pou nou vin bal plezi Sen Mak e jan ke mesye yo di an donk se vre m se nèg Okap men m gen anpil tan Latibonit pou m pa di senatè m gen kipòt 19 an nan zòn nan alò si m ta va di Latibonit answa e tap 21. Pase m te fon pye san Sen Michel de Latalay donk sa vle di mwen sanse abitye avèk Sen Mak e m pran plezi nan ospitalizasyon moun Sen Mak donk de se fèt mesye m gentan mande nou pou nou ede òganizatè an reyisi tounwa an lè m di w ede an se nou menm laprès ki pwal delivre machandiz lan donk se a di m gentan fè menm yon pwojeksyon pou m di atravè nou menm. e tono a gentan vann tèt li a travè nou menm donk m panse se yon bèl evènman lap ye se pou fèt patronal vil lan e se 10 bèl ekip e ki envite nan tono a donk nap gen chans ofri e piblik senmak lan bèl spektak donk kòm nou konnen sitiyasyon sosyo politik lan pa anpeche ke chanpyona chanpyona ki pratikman gen 5 mwa. ki pa jwe e nou pa nou pa ka fè pwojeksyon pou n konnen kilè l ap jwe men sa pa anpeche ke foutbòl la woule nan depatman Latibonit pi presizeman nan vil Senmak nan ba Latibonit e ankò yn fwa mwen louwe inisyativ la mesye ki trè bon nou pèmèt moun Okap se vre te gen ti pati pa yo an men fwa sa se pou. Latibonit, pi presizeman nan Latibonit lan. Donk m gen tan di nou mesye deja yon mèsi antisipe pou akonpayman nou pral bay tounwa a ki pèmèt li reyisi. Mèsi.
Vwala, mèsi anpil Wisner Xavier, se prezidan ekip Asosyasyon Spòtiv Kapwèz lan.